Bonjou tout moun Jodi a se lendi 10 fevriye 2025 Tout moun konnen ke nou menm ki nan ekip sa nou angaje nou nan yon batay Batay ke nou angaje nou ladan son batay non stop kote ke pa gen moun ki ka fè nou fè bak. Men, avèk respè ke nou gen pou yon seri de notab anndan depateman an, chak lè yo rele nou, nou tande yo, nou pran revandikasyon yo, n ap tann yo pou nou konn sa bagay la ye. Fò w pa bliye, m toujou di sa, ki gwoup moun ki la anfas nou? Avan tou, sa k ap pase a, m toujou di sa, m wè l pa regade cpt a. Lè m di l pa regade cpt a, se paske m gade, m wè moun sa yo bliye, moun ki te nan lari yo. Moun ki nan cpt a, yo bliye moun ki te pran lari ki t ap goumen yo. Jodi a la. Se ti machann yo ki an difikilte. Jodi a la, se ekip ki te nan lari a k an difikilte. Jodi a la, se moun k ap dedwane ti konntenè yo k an difikilte. Jodi a la, se moun ki gen yon ti machin yo voye pou yo ki an difikilte. CPT a wè bal nan dèyè nou, zam rale sou nou. Anpil moun kouri sou nou pou fè nou mechanste, CPT a kanpe lap gade nou. CPT banm di w byen, nou te soti nan lari a, nou pat soti non pou te voye moun fè pedan. Nou te soti nan lari a, nou pat soti pou nou te voye 9 moun, 10 moun al reprezante nou pou yo ta fè pedan, pou yo chak gon bout kòd nan men yo, yap rale nan chak bò nan peyi a. Jodi a la, m tou pale ak CPT a pou l resezi l dan limedya. Paske si CPT a pa resezi l, nou pral fini pa dekouvri ke demagoji k ap fèt nan Pòtoprens yo yo responsab yo. Paske bagay la vrèman grav. Se yon bagay ki dwòl wi. Lè n ap pale pou w wè gen yon direktè dwàn nan yon depateman, direktè a fè sa l vle, mete pri ki fè l plezi, depi se ti malere y ap kase ponyèt yo, sa pa di moun anyen. Pandansetan boujwa gen aksè pou fè sa l vle, boujwa gen aksè pou l vòlò tè. nan depatman Nò a fè sa l vle, fè demagoji, kreye latwoublay, epi vil Okap nan salibrite, vil Okap sal. M kwè ke fò n gade byen nan zòn kote m ap pale la, fò n wè m tou prè direksyon lapolis la. Sa pa di m anyen, sa pa di moun cpt yo anyen de vwa nou yo te wè ki nan lari a. Jodi a la, m tou di yo yon fwa la, cpt m ap retounen, m ap redi nou li ankò, Resezi nou! Resezi nou pase pita pral pi tris! Pase nou ekip sa nou wè la o peril de vi nou, goumen sa pap kanpe! Goumen an pap kanpe kontre Jil Sen Dedwa ki se yon papa gang! Alò tout tan m toujou di sa, si ke m konsidere Izo, nou konsidere Izo kòm gang, nou konsidere Ti Lapli kòm gang, nou konsidere Babekyou kòm gang, Nou di yo, Se nou k kreye yo! Lè nou gen lanmò san jou la, se nou k kreye yo! Pase se fristrasyon ki mete peyi a la kote l ye la. Jodi a la, nou nan depateman di Nò, moun ap fè nou mechanste! Cpt a kanpe l pa di anyen. Moun pa ka dedwane ti konntenè, yon machin ane 1966, y ap mande de twa milyon de goud pou dedwane l, kote sistèm nan pa rekonèt li. Se mechanste k ap fèt. Yon ti konntenè ou pa ka dedwane sa. Cpt resezi w. Nou di w sa ankò i klè ke batay la ki lanse jodi lendi an, nou wè ke gon seri de notab anndan depateman ki vin kote nou. Yo mande nou yon ui klo, yo pale avè nou. Nou pa gen pwoblèm avèk yo. Yo di nou ke yo pral fon seri de bagay. N ap tann yo. Wè nou pa plase pou nou lonmen nwa okenn moun. M kwè ke nou wè kote m kanpe la. Nou wè kote tout moun sa yo kanpe? Fò nou wè ki kote, ki moun, ki gwoup moun ki sot pale avè m. Yo sot pale avè nou, nou menm n ap tann yo. E depi ke revandikasyon nou yo pa pase, cpt, batay la ap lanse, e trè byento, nou pral mobilize tout pèp la! Pou pèp la vin kanpe devan la douane okap, devan tout bwat yo kap bay pwoblèm nan pou nou fin ak sa kap pase la. Kisa revandikasyon ou ye ankò?
Revandikasyon nou se gade depateman an, basen vèse yo k an difikilte la ki paka debloke, tout zòn yo k an difikilte la, pou tè okap tounen an tè bati, se sa revandikasyon nou ye. Epi nou wè boulva pa nou an yo fèy tounen savann. kote ke se vye kontenè sal, se kote ke se vye trelè sal yo mete sou li. E m di yo sa, moun sa yo trè byento, kontenè yo n ap mete sou boulva m pral sanble dife sou yo pou nou. Nou mèt poze, etan done ke m wè CPT a poko reponn, m ap tann, d'un moment à d'autre, M pral fè yo resezi yo paske se goumen nou pral goumen. Gen moun ki ta fè konnen se
pwoblèm pèsonèl ou gen ansanm avèk direktè a, èske se vre? Yo ka toujou di pwoblèm pèsonèl paske mwen menm son moun m ap viv. Si m ap viv, m se yon moun ki egziste, m ap fonksyone anndan yon pati politik. Pa bliye mwen se yon manb apa antyè anndan Pitit Desalin. M gen fòs mwen wi. Se m rete nan lari a wi. M ka deside sa m vle anndan depateman tout tan ke m pa nan gang, tout tan ke m pa nan twouble lapè piblik. Men jodi a la, il fo ke direktè sa ki la a ak tout direktè jeneral la fò yo pran mezi kontre yo pou yo konnen ke Okap gen moun, Okap pa ka rete konsa. Paske gen kòb k ap fèt anndan depatman, il fo ke gen lòt bagay ki fèt pou depateman di Nò. M ap tann yo la wi. Gen tan gen 4 milyon de dola. fèt pou y al gagote nan kanaval pandan pa gen anyen ki fèt nan depateman an. Lapolis pa gen machin, lapolis pa gen machin, pa gen motosiklèt. M pa kwè moun k ap dirije lapolis la se yon sanwont li ye pou ta pran vin fè demagoji jan m toujou di la anndan depateman an. M apral gade se Okap y ap vini. Ak ki machin yo pral deplase polisye sa yo? Polis yo se non se de machin sal ki pa menm kraze, ki pa menm ka fonksyone wi. Kivèdi Se vil okap yo pa renmen menm wi se depatman nò yo pa renmen moun kap dirije nan lwès yo tou pare pou la metropole sèl pou yo lakay yo epi bouk pòtoprens nan ti kwen kote yo sere a jodia la son batay ki lanse non stop m pral goumen kontre yo e okap pa pòtoprens.